Hello tout moun byenveni su chèn mwen an e kòm nou konnen m rele Katy e chèn sa rele completely Cathy e chèn sa sou chèn sa m pale de bote m pale de nursing m pale de fashion epi m gen m pale de life style si se pou la premyè fwa wap gade m sou chèn nan pa bliye abone epi klike sou ti klòch ou wè ki make notification nan pou ka toujou jwenn video kem poste tout moun ki konnen konnen kem son dialysis nurse so jodi an m te panse chak tan mal travay m toujou jwenn pasyan pasyam yo kap pede mandem kati ki manje kem ka manje menm si yo esplike yo toujou ap mande kati ki manje kem ka manje pandan m son dialysis patient. Well jodi an m pral esplike nou ki manje n ka manje sitou ayisyen m yo sitou pasyan ayisyen m yo toujou ap poze m kesyon sa Katie ki manje ke m ka manje ki manje ke m ka manje nitrisyonis lan vini avèk rezilta rezilta laboratwa rezilta yo yo toujou ap panse kòmsi fosfò yo toujou wo e potasyòm yo toujou wo e sodyòm yo toujou wo yo pa ka konprann So, mwen menm toujou chita map esplike yo, map di yo oh men ki manje pou nou manje, men jodi a m deside fon video de sa. Ok ayisyen yo, oubyen moun ayisyen yo, nou gen mòd kòmsi kòmsi nap manje, manje ke nap manje yo, sitou pou moun ki dyalize yo, yo manje diri, ou konnen kilti ayisyèn nan, manje diri a sòs pwa, gen de ayisyen ki manje griyo, gen de ayisyen ki renmen manje e. Wi griyo e kabri e kisa anko bannan peze pikliz tout manje sa yo lò nan lò ap dyalize gen de manje ou pa ka manje ok gen de manje ou pa ka manje wi manje ke ou ka manje se manje ki gen anpil pwoteyin menm jan ansanm avèk vyann yo vyann poul Men poul lan pou manje poul lan se kòmsi pou manje poul lan se pou retire po poul lan pase po an gen anpil potasyòm epi gen anpil sodyòm ou manje pwason ou ka manje pwason ou ka manje ze bon men tou lè wap manje ou manje ze a avèk amelyorasyon si wap manje ze a anpil ou konnen ke kolestewòl ou ka ka monte wo men Ou ka manje blan ze an. Blan ze an se pwoteyin li ye. It's all protein. Men, pati ki jaune nan se purement cholesterol li ye. So, blan ze an ou ka manje paske se pwoteyin. So, ou ka manje poul san po, paske po a gen anpil pwoteyin, li gen anpil e potassium ladan. Ou pap ka manje li. Ou ka manje pwason. Ok?

Ou pap ka manje hot dog. Ou konnen sa ayisyen rele hall dog la m pa konnen hot dog. Hot dog gen anpil sèl ladan. Son processed meat li ye li gen anpil sèl, li gen anpil potasyòm, li gen anpil sodyòm. Pase tout sa kap kale yon moun ki gen pwoblèm ren oubyen yon moun ki nan dyaliz se potasyòm, sodyòm, fosfor.

Lwil doliv lan son anti inflammatory. Gen de manje ou manje ki fè andan w anfle. So e manje sa yo tankou lwil doliv li li pa fè andan w anfle. Ou ka manje garlic. Garlic se kisa garlic li ye? Lay? Ok lay. Lè w ap fè manje. Ou konnen anpil ayisyen nou renmen itilize anpil epis. Itilize anpil anpil engredyan, nou mete bè, nou mete yon pakèt bagay, tomat, nou mete yon pakèt bagay nan epis. So, e pou evite kòmsi pwoblèm, pou evite plis pwoblèm ren. Kidney ou ka itilize olye w itilize sèl ou ka itilize lay. Garlic lan gen anpil vitamin C ladan, B ok. Yon lòt bagay ankò ki reyèlman bon pou moun ki gen pwoblèm ren se bell pepper. Bell pepper se Kòman w di bell pepper? Bell pepper se. Pwavron, pwavron li reyèlman, reyèlman bon. Ou ka manje l kwi, ou ka, ou ka, ou konnen jan nou fè, lè n ap fè spageti n mete pwavron ladan l, lè n ap fè sòs pwason n mete pwavron, lè n ap fè sòs poul nou mete l, ou konprann? Men lè w manje l kwi an tou li bon paske w ap jwenn tout vitamin min ke. Pwavron an gen ladan, so li bon pou ren. Li gen anpil anpil anpil anti oksidan ladan, antioxidants. Li gen vitamin C avèk vitamin A. Epi tou li pa genyen potasyòm ladan. Menm si li genyen li pa gen anpil potasyòm ladan. Li gen peu de potasyòm. So li bon. E sitou jan m tap di nou an lè w manje l kri an tou li reyèlman bon. E lè sa w ap plis benefisye. vitamin ke pwavron an ofri. Gon lòt bagay ankò ki rele cauliflower. Li gen anpil anpil anpil vitamin C e li gen vitamin B ladan. Li gen vitamin k li gen vitamin K but li reyèlman bon pou moun ki gen pwoblèm cabbage, cabbage leti. Leti an bon, li gen anpil vitamin ladan, li trè trè trè trè trè bon pou moun ki gen pwoblèm ren. Li gen anpil vitamin C. B epi tou li gen anpil fiber li ede pou ou al nan twalèt ok sa ou bezwen pou ou al nan twalèt pou ou al retire dechè nan ou menm so cabbage lan ki se leti li trè trè trè bon reyèlman kòm m te esplike nou deja e poul si w ap fè poul si w ap manje poul pa manje po poul lan paske espesyalman si ke ou fri poul lan. E sou fwi poul lan tou li pa bon. So si nap manje kòmsi lè w ka bake li. But lè w ap bake li, ou retire po yo. Paske po yo, po an pa bon. Li gen anpil vita, li gen anpil potasyòm ladan epi li gen anpil sodyòm ladan. Paske lè w gen pwoblèm ren, ou vle, ou dwe evite sèl ansanm avèk potasyòm. Gon bagay ki rele lalo tou. Which is, kijan l rele? Lalo which is jute leaf. So jute leaves lan ki se lalo li reyèlman bon pou moun ki gen pwoblèm ren. Men lè w ap fè li piga w kuit li ansanm avèk ou mete anpil luil ladan. Paske m konn wè de seri de lalo yo mete anpil anpil luil, beurre, yon pakèt bagay ladan ki pou fè li pa bon pou sante w espesyalman ren w. So si wap kwit yon lalo ok ou pa mete anpil sèl ladan ou pa mete anpil ou pa mete bè ou pa mete yon pakèt aliman ladan ki pou ki pou ki pou domaje ren ou ok ou fèl yon jan kòmsi ou kwit li pou ou kwit li yon jan healthy ok paske m konnen nou menm nou menm mwen menm m renmen lalo so mwen renmen lalo anpil men

Ou byen ale bro yo. But m plis rekomande ak. Jout lif lan ki se lalo a li bay anpil pwoteksyon de sante. Li pwoteje kè w e li pwoteje w kont kansè, li pwoteje w kont dyabèt. So li reyèlman reyèlman reyèlman bon. Fosfò lan sa k fè li pa bon pou yon moun ap manje lè w gen pwoblèm ren. Fosfò lan lè w manje l anpil li ka li ka vin akimile nan nan san w li vin kòmsi fè ou gen pwoblèm zo ok e lap baw pwoblèm tou e sil twò twò twò wo nan san w lap baw pwoblèm kè tou paske e lè w gen anpil fosfò nan san w lap lap fè lap lap lap akimile kalsyòm tou kalsyòm yo menm ap vin Kòmsi deklannche kòmsi nan kè w ki ka ba w heart attack, lap ba w pwoblèm kè, menm jan avèk bones ou tou, zo w, lè w manje anpil phosphorous li ap retire calcium ki nan bones ou epi l ale nan san w ki pou ba w pwoblèm de zo. So jis evite tout manje ki gen fosfò ladan. Manje ki gen anpil fosfò ladan ke on moun ki gen pwoblèm ren pa sipoze manje, sipoze evite, se fast food tankou McDonald's spesyalman fries, fries lan menm plen plen plen fosfò ladan fries pa bon pou moun ki gen pwoblèm ren e soda nenpòt soda pa bon pou moun ki gen pwoblèm kidney e fries potato fries e sweet potato fries pa bon pou moun ki gen pwoblèm ren bon gon lòt ankò cheese. Espesyalman cheese ameriken. Fwomaj ameriken pa bon pou moun ki gen ki fè pwoblèm kidney. So evite bagay sa yo. Evite manje ki soti nan can, canned food. Canned food yo yo mete anpil pwodwi chimi ladan. Yo mete yo gen anpil anpil anpil fosfò pou ka fè manje an dire. Yo mete anpil sodyòm ladan tou pou fè manje an dire. So l pa bon pou kidni yon moun ki gen pwoblèm kidni. Nou ankouraje tout pasyan oubyen tout moun ki dyalize pou yo pa manje fosfò, anpil fosfò. Paske fosfò lan li reyèlman, lè w gen fosfò, anpil fosfò nan san w, li reyèlman, reyèlman danjre w. M konnen tout Ayisyen renmen sa, fritay. Ou wè fritay, li pa bon. Ou ap manje fritay pandan ke ou ap dyalize oubyen ou gen pwoblèm ren. Pou ki sa? Se paske vyann yo gen anpil epis, yo gen anpil sèl ladan. E m byen si w tou, lè y ap fè fritay, yo itilize luil kanola oubyen vegetable oil. Li pa bon, yo itilize tout pakèt luil. Li pa bon. Yo fri kòmsi la w ap manje pò. Li pase gen fòs pou li ka. filtre. So se sak fè ou pa sipoze manje manje sa yo. Fon sa soda, nenpòt soda. Li te mèt vegetable soda, whatever, I don't care what kind of soda, moun ki gen pwoblèm ren pa sipoze bwè soda. Boutèy ki genyen te yo. ok like let kòman kòman te sa yo rele m bliye let men ti let men ti an li bon kòm si sou fè l men gen de boutèy yo vann ki gen te ladan li pa bon pou moun ki ap dyaliz panch pa bon pou moun ki gen pwoblèm ren ti spòts drinks pa bon nou tande Drink energy sports drinks yo pa bon. Map poste kèk la poun ka wè. Ju poud yo. Nenpòt ju poud yo, yo pa bon. Ice tea, m konnen anpil ayisyen renmen bwè ju poud ice tea yo, yo pa bon. Oubyen gen anpil ayisyen ki renmen bwè passion fruit, moun ki gen pwoblèm kidney pa ka bwè bagay sa yo. Men m konnen yo bwè yo anyway but li pa bon, li pa bon paske yo mete pwodui chimi, li gen anpakèt suk, li gen anpakèt bagay phosphorus ladan li. fò ki pa bon pou ki nè menm m konn mwen anpil ayisyen ki nan ki ap dyalize yo bwè bagay anpil byè pou moun ki gen ki fè ki gen pwoblèm kidne li pa bon lè wap bwè anpil byè lè wap bwè m sonje mwen menm te toujou gon pasyan toujou gon pasyan ki pa swiv swiv enstriksyon moun e moun yo ba yo oubyen enstriksyon.